Bonjou, bonswa tout moun. Sa depan de lè ou al gade videyo a. M ap di ou yon gran mèsi avèk nouvo abòne m yo ki te abòne avèk chanèl la. M ap di nou mèsi anpil. Bizou pou nou, nou pap regrèt sa. Jodi a la m pote yon nouvo videyo pou nou. Nouvo videyo m pote pou nou an, li pral pale de Men sa ou sipoze mete sou ou avèk sa ou pa sipoze mete sou ou lè ou se yon madan marye, ou gen pitit wap viv nan kay ansanm avèk mari ou. Pafwa nan moman sa, gen anpil fanm, yo panse depi yo fin marye, yo fè pitit, lavi fini pou yo. Non lavi pa fini pou yo. E pandan ou marye a ou fè pitit se lè sa Ou still kontinye ap Ou still kontinye ap bay mari a atansyon pou wap kontinye atrakte mari a Gen anpil fi yo panse tankou lè yo marye yo fini ah lavi fini pou mwen m fin marye m gen 2 timoun oubyen m gen yon timoun m gen 3 timoun ah Pa gen bagay demwazèl ankò non cheri Se lè nan moman sa E lè sa pou w mete bon ti rad sou ou Bon ti bagay sou ou Lè sa w ap rale nèg la sou ou Pa egzanp Premye de bagay m pral pale m pral pale de moumou Ann swiv ansanm avèk mwen Gade sa yo ou pa sipoze mete rad sa yo sou ou lè ou nan kay ansanm avèk mari ou spesyalman lè ou pral bo dife lè ou nan kay la wap pase map wap lave wap fè londri rad sa yo pa sipoze sou ou dèske ou se yon dam marye ou gen mari ou marye ou gen pitit no sa pa vle di lavi fini pou nou medam Jis m konnen gen de medam, genlè gen medam, menm si yo fè timoun, yo stil kenbe kò a jèn, e yo pap, ou pap konnen si yo jèn, ou pap konnen si yo tankou si yo fè timoun vre, paske menm abitid yo te genyen lè yo te tankou tap leve tankou de timoun piti a, yo stil kenbe kò a vrèman jèn, stil ap mete bèl ti rad sou yo, yo pa nan de kesyon de moumou, o m konnen m fè pitit, non lavi pa fini. Rad sa yo ou pa sipoze mete yo sou ou Pandan ke ou konnen ou marye avèt on nèg, nèg ou bo gason, nèg ou jèn, nèg ou pa tankou ti granmoun, ti lepè ki sou baton, gad sa ou pa sipoze mete yo sou ou ni ke kèlkeswa kèlkeswa se manje ou ta pral fè pou di ah e manje m pral fè a m pral santi grès banm met moumou sa sou mwen no rad sa pa sipoze sou ou. Menm gen ti granmoun ki nan 75 zan yo pap mete rad sa yo sou yo. Afè de momo sa yo pap mete rad sa yo sou yo no medam m konnen anpè nan nou rele sou kò nou menm si nou te marye menm si nou potko marye nou nan kay nap viv pa rad sa yo pa mete rad sa yo sou nou yo paske yo pa atire gason sa se rad ke lè ou nan kay avèk mariw ou pa sipoze mete sou ou kèlkeswa ou nou te bo dife rad sa yo se yon no ex no.

Ok rad m pral moutrew lèw nan kay ou ka sipoze lèw nan kay ou sipoze mete pandan ou ansanm avèk mariw avèk timoun ou nan kay men rad ke ou sipoze mete sou ou ki pou atire mesye a nan kay menm si ou te bò dife wap fè manje ou mete kalite rad sa ou mete stil de rad sa yo sou ou menm si nèg la te gen yon te gen yon anvi soti deyò ale like hang out ansanm avèk an zanmi ni, depil wè rad sa yo sou li humm rad sa yo ap atirel pou li rete nan kay la pou lè wap fè pou lè like wap fè w manje baw dife epil parèt epil gade rad la sou li di waw oubyen li peze like gen yon mod gason yo konn fè oubyen li mòde bouch li oubyen li bay oubyen li bay an an fi a yon tap nan bouda rad sa yo vrèman atire. gason anpil nan kay rad sa ou metel wap fè ou metel sou ou ni pan ni bout pantalon sa yo ni ti rad sa yo metel sou ou wap fè manje nan kay la e nèg la parèt lap wè waw m gen yon bon madanm nan menm gade lap fè manje gade ki rad li mete sou li pou li atire mwen pou li fèm tan pou li tante mwen wap fè wap pase map nan kay la menm bagay mete rad sa yo sou ou. wap fè londri mete rad sa yo sou ou li nan kay la mete rad sa yo sou ou e menm tou si w te ka rete nan kay la avèl bikini sou ou paske se ou menm avèk mari ou a men akoz tankou like tankou la derespè de timoun yo men si w te konn tankou rete nan kay la avèk mari ou avèk bikini sou ou ou ta wap atire nèg la nèt medam rad sa yo Ti bout ti rad sa yo, ti bout poutalon sa yo, se rad pou ou mete lè ou nan kay ansanm avèk mari ou, pou ou atire li, pou li sispann soti deyò a, pou li al hang out ansanm avèk zanmi li. Depi ou mete rad sa yo sou ou, si li te gen yon lide pati pou l al spend like, pou l al pran yon de twa zètan ansanm avèk zanmi li, depi l wè rad sa yo sou ou, l ap oblije rele zanmi li, l ap di, M pa ka rive ankò m pap ka vin ankò non paske m gen yon bagay trè enpòtan map regle No se rad la ou mete sou ou an dan kay la ki atire li ki fè li pa ka soti ki fè li pa ka soti sa pa vle di ou manman pitit ou manman pitit menm si ou fè ou fè timoun sa pa vle di pou lavi fini pou nou pou pa ka atire mari ou nan kay. Ansanm avèk li. Gason yo renmen lè madanm yo ap atire yo, lap mete bèl ti rad sou yo, bèl ti bout pantalon sou yo nan kay e ke nan lari tou. Ou mete bèl ti rad sou ou pou ap atire madanm ou, mari ou, hay pitit ou mwen bèl bagay. Bèl bagay medam, m swete nou gade gade video sa e nan video sa mwen pral montre ou men rad ki pral montre ou, m pral montre ou yo.

Ok mezanmi yo, m pral mete fen nan videyo a. Anvan m mete fen nan videyo a, m ap di ou an gran mèsi dèske ou pral pran tan nan ou menm pou w abòne ansanm avèk chanèl la. E mèsi anpil tou dèske ou pral Di yon zanmi avèk yon fanmi sa tou pou yo kontinye avèk bone avèk chanèl la mèsi anpil ke nou pap regrèt sa mèsi anpil ke nou pap regrèt sa mwah love you nap rewè yon lòt chanèl kap nap rewè avèk nap rewè avèk yon lòt um video ki sou chanèl la trè trè trè byento mezanmi m yo mwah.